Mezanmi bonjou, bonjou, bonjou, bonjou, bonswa. Depandaman lè ke nou pral wè videyo a epi tande l, Frelibonè va èt lakay nou byen rapid. Li ap ri men pa ta sipoze ap ri men malerezman dè fwa pwoblèm yo pouse nou ri tanke pou nou kriye men dè fwa fòk se nan fon kè nou pou ta ye pou ta konprann dakò frè ayisyen m yo. Mwen salye nou ankò yon dezyèm fwa nan non Jezi ki gen tout pouvwa a. Ti mayo Brezil la li sou mwen. Nou konnen m vrèman renmen l. Ba m ranje l paske m konn jan pou m ye, ou konprann. Malgre nou tris, ou konprann, malgre nou tris, fòk nou oblije ri kanmenm. Dakò? Ok. Mezanmi. Nou pote yon ti kal mesaj pou ou tou piti, an palan de moun k ap kite isi o Brezil pou yo pran wout Etazini an. E pou moun k ap kite Chili tou. Paske, n ap pale ou de Ayisyen direkteman, paske, n ap pale ou de nasyon nou, sa nou konnen de li. Ki sa ke sitiyasyon lavi koz ki kab rive yo paske bon nou pa ka kritike yo paske nou tout moun pa ta renmen nou tout moun ta renmen antre lakay Tonton Sam pou nou ta al wè kòman nou te ka fè kèk aktivite, kòman nou te ka ede kèk fanmi, kòman nou te ka ede tèt nou tou. Nan tout sa ke nou gen nan tèt nou, panse ke nou deyò, nou ta renmen fè yon bagay serye. Men malerezman, paske nou konnen salè a isi, avèk Chili, li pa twò gwo, li pa twò anfòm. Men lòt bò a, si ke nou ta gen chans antre lakay Tonton Sam, se lòt bagay l ap ye. Lakay Tonton Sam, lè w gen san. Son san nòmal li ye. San sa a, ou konprann, lè ou voye l lakay ann Ayiti, lè ton, lè yo chanje li, li bay yon bon ti bagay. Alò se sa tout moun ap chèche. Men, malerezman, gen moun ki rive, gen moun ki viktim tou. Ou konprann? Men m ap poze tèt mwen yon grenn kesyon, Èske, èske frè Libonè ap pran wout la? Li poko janm konnen. Eske frè libonè ka mache? Li poko janm konnen. Eske si l pran wout la, l ap rive? Li poko janm konnen. Bon, li pa konn si l ap pran l. Li pa konn si l panc la ap ka rive, si l ap rive, li pa konn si l ka mache. Men, sèl sa e frè li bonè rete, rete konnen nan tèt li, rete kwè dirèkteman nan tèt li, avèk lafwa l, si l ta pran wout la, l pa ka pa rive, paske li gen konfyans nan Bondye. Sa pa di ke moun ki pa rive yo, yo pa gen konfyans nan Bondye, non. Alò, chak moun gen yon fason pou pase. Sa ka rive se konsa pou yo te vwayaje. Pou yo ale lakay papa yo, yo pase konsa. Pafwa wap gade gen moun ki malad, sante yo pa menm bon, ki pran wout la, ki rive san pwoblèm. Alò, sa fè nou tris lè nap gade videyo, nap wè mesaj kote ke yo di nou yon seri de bon moun, jèn gason pèdi lavi yo. E lè jan de moun sa yo pèdi lavi yo, yo pa pèdi lavi yo sèlman pou yo menm. Yo bay lavi yo pou yon zanmi, pou yon fanmi, pou yon madanm, pou yon pitit, pou yon mari tou. Paske, kèlkanswa moun ki fè efò, ki kite ann Ayiti, ki al kèlkanswa lòt peyi ke w ale a, osinon ki ale ka Tonton Sam tou, e, lè w pran nouvèl yon, yon fanmi w gen pwoblèm, ou pa menm tan gen pwoblèm, fòk ou ede l. Lè w pran nouvèl yon zanmi gen pwoblèm dèfwa li tcheke w fè w kapab fè yon bagay pou li. Yon vwazinaj tou. Ou konprann? Sa di ke moun sa yo ki viktim nan, yo pa viktim sèlman pou tèt yo, yo viktim pou tout moun. Se sa k koz ke sa fè nou tout mal. Ou konprann? E sa fè nou tris anpil, sa fè nou tris anpil, anpil, anpil. Se sa k koz ke nou vin la byen rapid pou nou di ou, si w ap pran wout la, mezanmi nou pran wout la avèk moun ke nou rekonèt, avèk moun konfyans nou. Epi tou, si w pa konn naje, pa rantre nan dlo a. Epi, pa prese. Vo mye ke ou rive an reta, men ou rive kanmenm, paske lavi w se yon pakèt bagay. Paske depi gen lavi, gen anpil espwa. Lè nou pran wout la, nou pa di moun pa pran l, epi nou pa ka, epi tou, nou pa kapab kritike moun ki pran l, paske tout moun vle. E yo reyalize rèv yo nan lavi sa a avan ke yo mouri. Si w ap pran, mezanmi, pran ni avèk anpil prekosyon. Pran n avèk bon zanmi epi tou pa twò prese nan wout la. Vo mye ke ou fè, si w t ap fè 5 jou, vo mye ke ou fè 7 jou, 8 jou, pou kapab ekonomize lavi ou. Paske lavi a li vo anpil. Men sa fè tris, nou gen anpil frè nou yo di ki tonbe, prè de 70, yo di m Ayisyen. Epi yo pa pale nou de lòt nasyon. Ou wè y ap pale nou de Ayisyen, zantray nou, fanmi nou, frè nou, sè nou yo ki tonbe. Lòt nasyon menm se pa pale. Alò, mezanmi, moun sa yo pa mouri paske yo ta vle mouri. Yo pa mouri nan move kondisyon, nan kòm, nan move bagay. Men yo mouri nan yon fason ki ap chèche kòman yo kapab rive yon kote pou yo amelyore lavi yo. Sa fè tris anpil, men malerezman. Se sa ki koz ke, ou menm ki gen Gwanwood la, tande mesaj sa byen, Patajel avèk yon lòt moun pou yo kapab pran plis prekosyon. Paske aktyèman la a, fè fredi sou wout la gen anpil lapli tou. Moun k ap pran wout la avèk timoun tou, pa mache avèk rad ki twò peze tankou lè n ap pale w sa, patalon jing. Mache avèk souvètman plis. Ou konprann? Ti rad fen. E pi, bon, nou pote plis dlo e pi plis bagay likid pou nou manje sou wout la. Mache avèk sèl tou nan valiz nou, gen kote ou rive ou ka grangou, ou mèt gen kòb nan men w, sa ka rive ou pa jwenn kote pou achte anyen. Mache avèk sèl e pi ti dlo. Epi nou priye Bondye. Anvan nou sòti, fè anpil jèn. Mete Bondye devan epi kwè nan li. Epi mache a ti sèl nou. Gen kote ou rive, ou ka pran yon ti priz sèl ou met sou lang ou pou w kapab vanse. Paske frè Libonè se nèg mizè, li konnen bagay yo. Li konn bagay yo. Bondye granmoun. Epi tou, ou menm ki gen yon ti sèl nan men w, ti sèl fè nan valiz ou, si w gade yon lòt konfrè w, K ap trepase, mete yon ti bagay nan lang ni. Sa ap rann ni e sa ap rann ni repran e fòs li ankò. Epi lè sa a Bondye ap louvri plis pòt pou ou. Paske nou dou avèk Bondye pa gen anyen ki difisil. Mezanmi, chak frè, chak sè ayisyen nou yo. Kap tande mesaj la fèl mache pataje li avèk yon lòt epi kite yon like paske nou menm nap chèche konnen byen toujou pou nou toujou di w sa kap pase paske nou menm chanèl pa nou an li la pou li fè bagay serye li pa la pou l fè moun tris ni bay moun manti li la pou l priye pou moun bay moun konsèy epi tou pou nou kapab toujou konekte ansanm. Pou nou youn kapab sipòte lòt nan sans ke Bondye mete nan kè nou pou nou sipòte. Paske nou tout nou se Ayisyen. Nou se yon sèl, nou gen yon sèl drapo ki di L'union fait la force. Yon sèl drapo ki di depi nou ini nou ansanm nou ka fè anpil bagay. Ebyen, la a nou ini nou. Nou youn ap di lòt, nou youn ap sipòte lòt avèk langaj ke nou gen nan bouch nou, pou nou fè w konnen sa ki genyen tou. Pou w kapab kontwole bagay yo, oksinon kontwole tèt ou avan w sòti. Mezanmi nou renmen, nou konnen tout moun ta renmen rive ka Tonton Sam. Mwen menm ki la a m ta renmen rive, men n ap priye Bondye dabò, epi n ap kontwole pou nou wè. Dakò? Mezanmi nou fè sa, fè sa an gras ke nou pri yo. Kèlkonswa kote ou mèt te Chili, ou Brezil, ou Pewou, ou Panama, w ap pran wout la mezanmi mete kontwòl. Mete kontwòl, epi priye Bondye, epi fè nouvèl avan w sòti pou w kapab konnen kòman wout la ye, nan ki direksyon li yon ti jan pi mye. Dakò? Epi nap ede w priye pou Bondye kapab kontinye ede nou sou wout la. Paske nap priye pou sa menm, pou Bondye gide moun sa yo ki sou wout yo, kap sòti, sa k gentan sòti deja, sa k gentan nan mitan wout, sa k gentan apèn kòmanse, pou Bondye kapab fè wout pou yo. Nou menm nap priye, paske nou konnen pwoblèm nan. Gen moun ki pran wout la avèk 2 timoun, 3 timoun, yon timoun, gen moun ki menm pran wout la tou ansent. Alò, n ap priye Bondye pou ou, pou Bondye kapab sipòte ou, pou Bondye kapab gide ou sou wout la, pou Bondye kapab fè tout bagay sòti byen pou ou. Antouka, se sa mwen te pase de nou trè rapid, trè trè trè rapid, nou pa vin rete. N ap chèche konnen toujou pou nou fè ou konnen sa k ap pase. Epi. Soyez nou diw avan w sòti, pran enfòmasyon avan. Pran wout la, pou ti bagay pou manje, ti bagay likid, ou konprann, depi w grangou ou ka pap met yon ti bagay nan bouch ou, epi tou mache avèk ti sèl ou. Pot ti dlo tou, pa pote pil rad, pa mare kò w. Epi priye Bondye. Nou menm nap priye pou ou tou. Dako? Epi tou pataje video a pou lot moun yo kapab wel. Fre ou se ou yo ki pral soti. Pase nou konnen se tout ayisyen aktyelman la a, depi ou we 2 3 ayisyen kap yon kote, se sa yap pale. Se sa yap pale. Ebyen tou, ou menm video a fel mache. Pataje li, kite yon like tou, epi abòne! Depi frè Libonè lage yon mesaj, w ap kapab wè l. Li lage yon videyo sou YouTube la, w ap kapab wè l. Dakò? Nou rete avèk Bondye. Ke Bondye beni nou. Bòn joune dan le Seyè. Dakò?